Mwen salye nou tout, mwen swete ke nou tout anfòm, e apre midi a ankò, nou retounen pou nou vin ban nou de ti enfòmasyon kap pase konsènan de asasina prezidan Jovenel lan, paske pa bliye prezidan Jovenel se prezidan nou tout li ye, donk nou pa ka lage, e fòk nou kenbe pou sa pa. repete ankò nan peyi a, paske nou menm depi lè nou fèt a jodi an, nou te konn jwenn sa yo nan istwa, nan kè, nan de moun ki te konn ap pale, de ansyen moun yo, de istoryen yo, men se pa yon bagay nou te janm panse kòmsi ki t ap rive ankò fas a fas avè nou, sitou nou nan 2021. Nou konnen misye gen anpil goumen li t ap fèt pou afè kouran wout, mwen menm sòti, kote m sòti, se kòmsi m te ka di w se kote chen pa jwenn. Mwen menm poum te santim alèz fòk te gon prezidan tankou Jovenel Moïse ki tap valorize moun ki soti janl konn toujou dil yo, lwen lwen yo. Donk menm sil potko rive sou mwen men mwen te apresye sa misye tap fè yo paske lè map kontwole de zòn kote nan zòn Monbè Kwochi, nan zòn Karis misye tap travay e lèm kontwole de travay misye tap fè nan zòn Grandans dèyè a se te a ankouraje kanmenm. Men majorite a pat konprann sa, nou te kite 2 ti grenn moun vin manipile nou. Donk jodi an se nou ki wè l, paske sa yo tap di nou misye tap fè yo, men jodi an yo pran pouvwa, yap fè pi mal pase n, pase misye. Paske misye kanmenm nou te bay yon grenn vòt, e misye tap goumen a dè nèg kòmsi pou te fon ti repatisyon de byen prive a yo kenbe, byen piblik yo yo kenbe nan men yo a, pou te fè n jwenn yon ti bagay. Bon petèt m pa konnen, Pou yon rezon pou yon lòt, petèt nou pat konprann sa, nou pat mache a misye vrèman. Paske si nou te mache a misye, nou tout pèp ayisyen an, nou te mache a misye, gen de bagay ki pa tap rive paske avan nèg yo menm te panse fon bagay konsa, yo tap panse nenpòt 100 fwa avan pou yo vin fè sa lakay li. Mwen menm tou m te ka di nou pat akonpanye paske kanmenm mwen menm mwen te wè ide a, mwen te renmen li, malgre te gen de ti fay tou. Men kanmenm, nou pa t panse si sa t ap rive la. Men jodi a, nou menm kòm jèn gason, nou dwe pran tout, nou dwe pran tout fòs nou, mete tout fòs nou ansanm, men anpil chay pa lou, pou n jwenn, menm si pa yon jistis ki fyab jan tout moun yo konn ap di la, men kanmenm pou n jwenn yon minimòm pou sa pa rive ankò. Paske demen si Dye vle, Li ka pa ou, li ka pa mwen, li ka pa yon lòt, men son Ayisyen ankò kap vin prezidan peyi a. E fòn jwenn nèg tankou Jovenel Moïse, tankou de nèg kap pale, m pa bezwen fè piblisite pou pèsòn, paske pa gen moun ki peye m pou sa, pou m ap site non moun. Donk, fòn met fòs nou ansanm pou n di pli jamè pou sa pa janm rive ankò. M swete nou tout ap konprann mwen, e lè nèg yap moute nan radyo tout jounen ap konvoke nou nan manifestasyon, Pou n pa kòmsi fè, fè yo kòmsi imilye yo, fè kòmsi yo pa wè yo. Donk, jodi an, e mwen menm, lè nou pran lari Pòtoprens oubyen atravè le peyi, e kòmsi nou vin ap manifeste pou koz gaz lan. Pou koze gaz lan kap ki moute nou tout nou gen yon devwa hein nou gen yon devwa pou nou kòmsi manifeste kont sa paske kou gaz lan se nou tout kap peye l paske pa bliye non nou menm se ayisyen ke n gen machin ou pa nap peye moto nap peye machin e se nou menm ki pral kosome kòmsi e pwodui premye nesesite sak plis bezwen yo e dezyèm bagay ankò nan ti gaz kerozèn nan ki pat dwe manyen, paske jiskaprezan moun ki sòti nan zòn lwen lwen tankou manman m, papa m, mwen menm yo tou, se li menm n ap kosome. Kòm li pa nòmal kòm si pou yon leta ki di l ap travay an favè pèp pou l mete 183 a 189 goud sou yon gaz kerozèn. Mwen pa gen pwoblèm pou l moute gaz la, pou l mete yon 50 goud sou sa, paske se malere k pi ba yo ki k ap sèvi avèk sa. E dezyèmman li te ka mete sou sou dyezèl la, menm 200 goud menm, Paske gen kèk ti malere ki gen kèk ti machin dyezèl men pa fasil. Nèg ki genyen yo t ap peye l. Gazolin nan, omwen l te ka met yon 75 goud paske nou aksepte pou gaz lan moute. Se pa paske nou di non gaz la pa gen dwa moute. Li sipoze moute paske si gon mank a ganye oubyen si gen yon pèt, nòmalman fòk yo kipere l paske Leta pa gen dwa an pèt. E nan tout peyi dan lemond se popilasyon yo ki kontribiye e a lajan leta jwenn pou l depanse pou peye moun pou fè pou fè tout sa k gen pou fèt yo pou nou rive nan faz devlopman donk si se la pou yo jwenn yon monnen nou pa ka di gaz la pa gen dwa moute men li gon jan pou l fèt ou konprann ou konprann paske nan tout peyi yo E si n te ka di Karayib la, Amerik di Sid lan, epi lòt ti peyi ke n konnen yo, pase n pa konn tout peyi deja, se Ayiti nou jwenn gaz la kòm si te pi ba pri. Paske lè n ap kontwole gaz la la, monchè gen kote li chè anpil, gen kote tou li plizoumwen. Men si se la pou Leta jwenn yon ti rant kòm si gen de bagay pou yo fè, nou pa ka kanpe fas Leta pou n di l pap fè l, se poutan peyi a pa ka mache. Men nou menm, enterè nou, se jwenn gaz la moute epi fè sa ou gen pou fè a epi epi mete kòb sa nou pran e sou gaz la sou pèp la paske se nou tout kap peye l mete l vrèman travay nan wout yo epi mete limyè nan peyi a epi rezoud afè ensekirite a Paske nou pa ka gen yon peyi ki gen yon ensekirite konsa k ap maltrete moun konsa. E ankò, nou gen lapolis la ki pa gen blennde, ki pa gen anyen. N ap rete la, se sèl lè yon moun di nou, men ki sa n ap fè, men ki sa n ap fè, men ki sa l ofri nou. E nèg yo konnen, nèg y ap ban nou de ti machin ki kòmsi, ki pa menm blennde, menm pou nèg y al nan plaj. Alò lakay pa nèg yo, nan zafè sekirite, nèg yo envèsti. anpil milya de dola pou sekirite nan peyi yo. Se mache na chèn wè kote bal pa ka pèse yo. Ou konprann? Se yo menm ki bay sekirite nan peyi yo. Atò nan pa nou an, nèg yo k ap fè nou kado, alò lè m pale de nèg yo tout moun konn kiyès, ou pa bezwen fè pèsonalite, yo menm k ap fè nou yon kado, yo ban nou de ti bout pikòp zo reken. Lè nèg Hayti bay pou nèg ki gen ti madanm yo, ti mennaj yo, ale nan plaj, ou konprann, ale bò Royal Haitian dèyè a, nan zòn Kafou yo, epi antre nan zòn Kaliko Beach, nan zòn Nò a, donk, se pa sa n ap chèche. Se sa k fè, lè gaz la moute la, nou pa gen pwoblèm pou l moute, men l moute twò wo, fòk yo desann yon bagay ladan l, men fòk kòb sa vini kòmsi osèvis nou, kòm Ayisyen, paske nou tout ap peye taks nan peyi a. E nèg ki pa peye yo, ki Sendomeng, ki Brezil, ki Meksik, ki Chili, Nèg sa yo gon transfè yo fè yo pran 1 dola 50 lan sou tout moun donk fòk bagay la fèt e eyy m pa konnen men e mwen menm e m ap fon ti pale kòm m te di m t ap pale de dosye prezidan Jovenel Moïse la m ap felisite Jovelen Moïse ki se pitit gason Jovenel Moïse se li menm ki plis viktim paske li se pitit li e ki denonse gouvènman Ariel Henry a ki di e gouvènman sa epi ap bloke dosye papa l la. ki se prezidan Jovenel Moise. Ban m fon ti pren nan sa. Pa bliye, e nou konnen dènyeman peyi la Tchiki te arete Sami Andal. Se youn nan otè entèlektyèl asasina prezidan Jovenel la. Klè, sa pa gen manti ladan. Peyi Latchiki te egzije, alò, yo te mande estradisyon Samy Handal de Latchiki pa Ayiti. Byen si, kòm si m te tande te gen 2 ajan, 2 ajan, pa 2 non, de la dcpj ki t ap ale al chèche misye pou te rantre avè l Ayiti. Men ou konnen, lòske peyi a, kòm si gitan deplaye, moun nan deplase l tonbe nan lòt peyi, gon pwosesis a swiv. Gen de bagay, gen de chema, li pa ka sote yo. Peyi La Turquie te fè demand e avèk gouvènman ayisyen an pou founi l 2 pyès. Pyès sa yo se la yo pwal konvenk ke leta tap chèche misye. Pyès sa yo se la ki pwal ki pwal pwouve yo ke misye te patisipe nan krim nan e ki pwal pwouve yo tou se pa pèse se pa pèsekisyon politik ki vin jwenn misye. Donk sou pwen sa yo, yo mande moun yo 2 pyès de dokiman pou yo voye atravè chanselye yo, ou konprann, pou yo voye ba yo, pou yo analize l dabò, epi pou yo wè nan ki fòm e ki jan yo ka fè estradisyon an pou voye Samy Andal vin reponn kesyon lajistis ann Ayiti. Si l pa koupab, pa gen moun ki ka di moun koupab, si l pa koupab, y ap relage misye, relibere li, epi pou l antre pou l al jwenn fanmi l. Si l koupab tou, l ap antre penitansye, menm jan nou tout lè n fon bagay, ti Pyè, ti Jak, se la nou antre a, misye ap antre la tou pou l al jije pèn li. Anèl Belizè ki se yon ansyen depite, ki se yon ansyen depite, paske se ti nèg Nwèl li ye, Nwèl fè 2 zan prizon. Li pran prizon, li jije la, oubyen m pa konnen, yon òdonans sòti, yo lage misye, li sòt yon òdonans de non li e sòti, sèke li pa konn anyen, yo lage misye. Eben, menm jan tou nèg yo tou, menm jan Bwant ap pran prizon la pou sa, pou krim li komèt nan peyi a, menm jan tou si se Samy Handal, poukwa pa? Si se Reginald Boulos, poukwa pa? Si n ap fè yon peyi, fòk nou fè peyi a. Nou p ap akize pèsòn moun, men se yon reyalite nan tout peyi. Li pa nòmal pou n gon prizon, sèl ti pyè ti jak ti mwen yo pou nou jwenn ladan l, men nou pa ka jwenn nèg jòn yo menm e nèg ki konplete pou fè de bagay nan peyi a, nou pa ka jwenn yo ladan l. Li pa nòmal. Si nèg yo pa t konstwi bon prizon, se paske yo te konnen yo pa t ap janm antre ladan l. Men jodi an, nèg y ap fè de bagay nan peyi a ki inakseptab, pa gen pèsonn lòt peyi k ap aksepte yo fè sa, men lakay nou yo vin fè l. Kounye a fò n jije tout nèg, mete tout nèg kwadèboukè, tout nèg penitansye nan santò a. Donk. E pou nou tounen sou dosye a, peyi Latiki te bay dèle jiska 24 desanm pou yo pote tout prèv sa yo, tout papye sa yo ba li. Si 24 desanm pase, papye sa yo pa rive Latiki, yo pa responsab. Sa ka rive nou tande 25 desanm, Samy Handal libere, li ale nan peyi l, menm si l pa tounen Ayiti, bon l ka tounen tou, li p ap gen anyen. Depi w wè pyès sa yo pa antre al jwenn peyi Latiki 24 desanm fin pase, Samy Andral gen 90 pousan chans libere pou l al regle aktivite l. M te vle ban nou yon ti limyè sou sa, nou menm se Ayisyen k ap goumen pou Jovenel jwenn jistis, fò nou goumen ak Ariel Henry la pou l pou yo bay pyès sa yo pou yo bay dosye peyi Latiki mande pou yo analize ka Samy Handal la dabò avan pou yo voye misye retounen vin nan peyi a. Donk mwen panse nou tout ap tande, nou tout ka konprann sa, se sa k fè fò n mobilize tout rezo yo nèt epi pou nou esplike bagay la paske chak moun gen yon apwòch diferan. Pa gen moun ki gen pwoblèm ak sa, paske tout moun nou pa ka gen, nou pa ka nan panse inik lan kounye a, paske lemond chanje. Donk, men sa yo, fòk nou fè ti refleksyon sa yo kòmsi gen de bagay pou moun yo ka konprann. N ap vanse. E mwen panse ke aprèmidi an la, li te enpòtan pou m te fè ti pale sa avèk nou. E vi tout sa k ap pase de dosye Jovenel Moïse la pou nou konnen l byen. Si Ariel Henry pa koupab, fòk li voye pyès sa yo ale. Bon, nou ta pwouve nou sa paske si yo lage misye, misye gen dwa tounen Ayiti tou. Poukisa? Paske Me John Joël Joseph te nan peyi a la, yo pa t janm ka arete l. Alò se menm gouvènman sa, selon Pierre Espérance, ki akonpanye misye pran avyon antre Miami. Alò FBI, pa bliye non se ou k ap fè dosye a. M panse Ou gen ti esplikasyon pou ban nou pase si nèg yap kouri al lakay ou yo gen manda dèyè yo nèg sa yo sipoze mare depi èpòt epi voye yo retounen e nap swiv e nou panse FBI son enstans ki trè fò nou panse lap fè travay li yap arete moun pou yo arete yap voye yo tounen vin jiji nou pa di pèsòn koupab men n panse si yo pa koupab se jij Garry Orélien ki pral di si yo koupab ou pa. Si l libere, sè ke yo pa koupab. Jiskaprezan, nou fè jistis peyi nou konfyans, se jèn gason, jèn fanm ki ladan yo, kòm sè gouvènman, jan m t ap tande yon eleman ap di l dènyeman la, s on jèn gason ki pa gen twòp dosye sou li, Garry Orélien ankò se pi gwo dosye l ap manyen, s on jèn gason, nou gen konfyans nan yo, gen de bagay yo ka fè, jiskaprezan. Donk. Li te enpòtan pou m te pase sou rezo a aprè midi a. Mwen salye 2 djwed mwen yo. Youn depi Etazini, lòt la Sendomeng. Mon konpè cheri, mwen salye w. Big up eleman Fòlibète m yo ki depi Meksik la. Gojo, pa pè chay. Mesye m salye nou, big up mesye. Epi m ap tann love la nan men moun k ap pataje videyo yo, k ap fè moun ki pou wè l yo wè l. Epi pou pawòl la rive pi lwen, nou panse avèk sa e n ap ede. Paske lè eleksyon pral rive, Nap mobilize rezo a. Nèg ki Ayiti yo, nap voye kote pou nou voye yo. Nèg ki aletranje, yap oryante moun pou yo oryante yo. Donk pou nou fè travay la. E m swete nou tout ap pase yon bòn sware. Ke Bondye beni nou. E fòk travay la kontinye. Bòn sware.